Ou te vin wè yon nèg. Mwen menm Milova t ap moute avyon peye tikè avyon vin nan anivèsè m ki Milova? Se zozo fi an vin anmase sendomeng wi Li vin pran zozo wi Li tou vin pase nan fèt mwen an pou kadachikòf pa konprann wi. Manzè tèlman pè kadachikòf sa pou kadachikòf pa konprann ke se dyaspora l vin wè, manzè pran pòz li nan anivèsè m li vini, li pase nan fèt la l fè foto apre sa l al dòmi a dyaspora. Manzè ap di l peye tikè l vin nan fèt mwen. Manti wi, foulay wi sè m. Imajine w, manzè mèt vini li fè 2 jou nan Airbnb a nèg lan, nèg la ale, li vin fè rès tan ou lakay mwen an, l ap bay manti, l ap bay moun entènèt manti, Oh m pase wè Djoulie nan Airbnb m desann Mantò fè tout tan ou kraze vye kabann mwen an kounya pou manzè ouvè bouch li lap dim oh se ou menm m te chanje kabann sa kabann mwen pa gen anyen m gen bèl kabann map dòmi fi ap fè moun pou mwen kabann mwen pa bon e son kabann manzè dòmi plis sou li pase m Manzè tèlman dòmi sou li pase m e mwen k te di l pa vin lakay mwen ankò paske li lakay mwen movèzespri paske l nan zen chak jou e mwen k di l piga l vin lakay mwen ankò. Manzè ap fè manti li te vin nan anivèsè m. Podyab mwen. Imajine w, moun nan fè w li fè w, li fè derespekte ansanm avè w. Ou menm ki ta. Sa fè 2 nèg k ap koze avè m Milova pase pa anba l al konyen avè yo wi. 2 nèg wi paske l konnen depi yon moun ap pale avè moun nan ka gen kòb li pase pa anba lal kwen ansanm avèk moun yo m pa janm fè moun pou li non m pa janm di anyen non ou wè manzè a pran sa avèm konsa wi se yon milova te avèk yon dyaspora dyaspora al wèl ayiti li vin jwenn dyaspora nan otèl avèk yon lòt fanm wi lap kriye wi asmatik li an prann wi. Adjee.
Mwen di w konsa, non, li pa mouche m. Kounye a la pitit, fò w chache mennaj mwen ou. W ap kite fèt mwen pou m san nèg? Gad yon kaka! Yo gen lè mare m pou m pa janm gon nèg. Mezanmi, sèm, ou ka pran chans ou. Mwen m pa janm pale avè l non. Ou ka pran chans ou madanm. E kom di moun pa chèche menaj pou moun gadon ze ou k chèche menaj ou met grenn nan boudaw chèche menaj. Sa son nèg ki konn koze avèm manzè ap vin dim konsa ke oh sil mèt renmen a nèg lan mdil li ka pran chans li wè li. M telman fatige menm pale m paka pale map pale a tout on domi nan jem e se milova ki dwem m pa dwe milova m te genyen 557 dola pou m bay milova on bagay konsa san m pa bay detay si m gen pou m bay on detay sou sa se on live pou m fè oubyen on entèvyou. Milova achte yon sal a manje nan men m, ke mwen te achte pou 22 mil peso, mwen te di m ap ba l sal a manje a pou 13 mil peso, ki se 13 mil peso, ki se 250 dola, 250 dola, m te di m ap ba l sal a manje a. Nan, nan 557 dola yon sal a manje pou 250 dola, plis. Yon valiz Louis Vuitton pou 270 dola, plis yon konplè Joun Abriko pou 50 dola, yon konplè gri pou 70 dola. Fè kontwòl, konte, w ap wè ki antre mwen Mami Lova, kiyès ki dwe lòt. On fo zozo pou 80 dola, on tòy woz ke m gen la, m te itilize l de twa fwa, manzè te achte l nan men m. Yon fo zozo pou 80 dola mete li ladann antre mwen e ma milova wap wè kiyès ki dwe lòt se pa milova ki dwe m manzè vin la lachte fo zozo m nan men m li pa banm kòb fo zozo a lachte rad mwen nan men m li pa banm kòb rad la lachte valiz mwen li pa banm kòb valiz lan. M wè Milova ap pale, m konn prete cheve nan menn, m konn prete sesi nan menn. Epi majorite tout cheve long Milova mete yo se cheve m yo ye paske se mwen k renmen met cheve long. Milova pou moun li fè pwomosyon, moun nan pa janm ba l cheve long, se cheve long mwen yo Milova toujou pran l met nan tèt li. M pa wè de kisa Milova anvi pale. M pa konn ka milova se milova ki konn lakay mwen depi milova fè tiktok se antre nan klozèt mwen chanje rad met rad menm bòs danm milova bwose avèl m pa bwose avèl ankò menm kilòt mwen milova mete m tou fèl pran yo m pa wè poukisa ti manzè ap pran mesaj lap bay medya mesaj fè manti sou mwen. M te chwazi rete nan klozèt mwen. M te di m p ap fè zen ansanm avèk li. Akoz tout jouman m pran sou entènèt pou Milova, m antre nan zen pou Milova, m fè Elmi a Widiana pou li, m antre nan zen a Fednaelle pou li. Tèlman manzè gen yon fistrasyon k ap manje li. Se pandan m vin byen a Milova, m vin wè kòman Milova se yon moun ki egri, ki gen anbisyon. Depil wè w gon bagay la li bezwen genyen menm sa w genyen an. M swiv manzè m wè manzè pa yon bon moun m retire kòm anba l. Depi lè Fednaelle jwenn viza sa Milova tèlman bay tèt li pwoblèm li pa janm ka gra li pa janm ka li pa janm ka pouse vyann sou po l li pa travay feyton yo l plis ap bay dyaspora manje bout bòbòt li l panse yap marye avè l lap chèche nèg ki pou marye avè l. Ayayay mwen si milova kitem pran entènèt la avèk tout prèv sa yo m gen nan telefòn mwen an pa gon lè milova ap pale lakay la m pa anrejistre vwa l paske m konnen son zanmi wi kite banm konsèy la li di djoulie pran prekosyon avèk milova nenpòt sa lap fè anrejistre manzè pou manzè pa met ou nan zen. Gade. Mwen anrejistre manzè nan tout sa lap fè pou lè gon zen pou m ka defann tèt mwen paske m konnen sa tap rive la. Paske Milova renmen zen depi gon zen li voye tout bagay yo bay medya. Epi tou lap rale boudal mete sou kote. Mwen menm wè m te di m pap fè zen avèl gade map pran entènèt la ansanm avèk li paske mwen gen konbyen mwa Mwen pe bouch mwen mpa janm di anyn. Si manzè ka pran mesaj sa yo l voye ba medya e mesaj yo mpa menm li yo menm mpa gade yo mpa okipe l li fè pwòp mesaj li li ekri yo l fè screen yo l bay medya sa vle di si manzè panse ke li ka fè manti sou mwen sou entènèt map mete dosye l deyò paske mwen menm mpa pè pè pap ou paka vin lakay mwen Sal a manje m te la l pa t anmèdde w ou achte sal a manje m nan men m ou vin w ap dòmi atè men non w al achte kredi sou non m men n w achte kabann men n w achte televizyon m ba w kredi nan sendomeng m ba w sal a manje k te lakay mwen met lakay ou kounya pou w pa wont wap poste sou entènèt wap di Djoulie manje kòb ou Djoulie dro a ki figi pou yon jèn fanm chak jou wap vin dòmi lakay mwen m pa janm al dòmi lakay ou yon jou nan vim ou konn ap mandem prete chanm nan pretew chanm mwen m prete w chanm mwen
hein ki moun kap fè sa pou.
Saw tande a la guys anpil voice.